Kat kwen peyi Dayiti bloke pou le moman n ap pale la. Peyi a bloke. Tout kote bloke. 3 polisye udmo tonbe anba bal bandi nan operasyon nan Laboul 12 nan baz Ti Makak. Alò imajine w pou wè. Aktyèlman la, tou le 4 kwen peyi Dayiti bloke, awo pa moute, aba pa desann. La fwa dènyè te g'on operasyon sevè ki t'ap mennen, operasyon cha blende Ti Magali t'ap fè mèvèy. Nèg yo, olye ke yo pote, boure, pote kolaborasyon yo nan mòd de operasyon sila pou te mete lapè nan peyi a la fwa dènyè, E n sonje ke menm baz 400 Awozo te prèske fin kraze. Tout chèf yo te pati sa k te mouri. Ebyen, nèg yo kraze mouvman avèk ou avèk kesyon manifestasyon. Donk, medam e mesye, imajine w e kadav mesye sa yo, yo tchak yo ak kout bal, san yo kraze sa yo, tout tèt polisye yo, m pa ka mete imaj sa yo la a. Youtube ap siprime l nan menm moman si m mete l. M pa ka mete l. Se wè pou ta wè kòman 3 polisye udmo kouche zam sou vant yo medam e mesye bandi ti makak nan la boule 12 touye polisye sa yo kraze yo. Medam se mesye m gen video m gen imaj men bagay sa yo telman m pa kap mete yo m pa ka mete yo m pa ka mete yo pou ta wè mèvèy sila imajine w gade koman moun ap mouri nan operasyon gade kijan bagay la tris anpil wi gade kijan moun ap pèdi lavi yo Bagay la egzajere anpil anpil. Jounen jodi a, men Ayiti bloke. Kounye a la, èske lidè ayisyen yo wè yo ka dirije peyi a? E, depi kèlke tan pase, blan di y ap vin bay kout men nan domèn sekirite. Ariel Henry di non, yo pa dakò. Lòt nasyon di non yo pa dakò. Men, bò kote pa m, m pa t fin dakò pou blan te antre. nan peyi a. Men, nou rive nan yon faz la, medamzye, mesye, ke nou vèy ou non, pèp la fin mouri. Lè w vin yon peyi bloke konsa, derespektan. M ap gade nan lari, nan ri Florans, medamzye, mesye, y ap bloke lari a, e tèlman yo bloke lari a, yon mesye k ap pase sou motosiklèt li, gon lòt jenn gason ki vide latak kout Rochy kase pye mesye a mesye gen bagay pou kap fèt manifestasyon sa yo mwen menm m kondane mòd de manifestasyon sa yo m kondane yo sa son krim nèg la pa nan y avèk pèsòn nèg la pase nèg pase nèg la pase sèlman. Yo gen bon kit de moto l ap chache lavi pou madanm pitit li. Si n ap manifeste, nou konnen kiyès ki mete lavi chè a. Nou konnen kiyès ki te touye prezidan an ki t ap travay pou peyi a vanse. Nou konnen kiyès ki te ap bloke prezidan an pandan tout lavi l nan operasyon. Kounye a la se menm moun sa yo nou kite mete nou devan p ap manifeste. Koz polisye ap mouri, elèv lekòl ap mouri, timoun ap mouri nan peyi. Ala de gagòt, ala de demagoji nan peyi. Sa dwòl anpil. Sa m kondane zak sa yo. E sa k pi bèl, sa k parèt pi bèl e pi lèd nan listwa, se menm nèg sa yo pandan tout lavi yo k ap dirije peyi a kòm senatè, kòm majistra. E se menm nèg sa yo ankò ki lanse manifestasyon e se menm nèg sa yo ki te kanpe anfas Jovenel Moïse ki te redui peyi a an sann ki te brile peyi a debake zam lannwit pran machin ofisyèl yo al pran zam mete nan men tout baz yo nan geto yo pou ap kraze peyi a epi jounen jodi a yo dwe ap manifeste kont lensekirite. Pèp la ayisyen, jenès ayisyèn, m regrèt sa pou nou, paske nou pa konprann mouvman k ap fèt la. Nou pa konprann, paske jounen jodi a, lidè nou yo ki di nou pran lari, men sa yo fè nou. Kle a fèmen nan, kle a fèmen nan pòch yo, kle a nan men yo, epi y ap ede nou frape pòt la, poze kesyon, lè yo di konsa y ap manifeste kont lensekirite. Men ou ta poze kesyon pou mande, men se kiyès ki mete lensekirite a? Kiyès ki bay zam nan geto yo? Kiyès ki simaye zam nan tout peyi a? Ou pa konnen? Men se kiyès ki mete zam sa yo? Ann poze kesyon! Li enpòtan pou n konprann reyalite dojozwi. Se menm depite yo, menm senatè yo, menm majistra yo, menm delege de vil yo e menm minis yo Imajine w pou wè, en, staf sekirite nèg k ap travay nan palè jistis Robinson Pierre Louis, lòt, ap antre zam nan peyi ilegal. Jounen jodi a, lè yo di yo al manifeste, kounye a la wè y brile kawotchou nan lari. Wal touye frè w la, wal touye sè w la, wal touye polisye yo nan manifestasyon epi nou di nap manifeste. Sa poko janm manifestasyon sa rele mouvman gang, sa rele mouvman pou piye bagay moun. Paske pou ki rezon lèm di sa? Ann ann ann nou antre nan reyalite a. Si nap manifeste, ann poze vrè pwoblèm lan. Ann chèche solisyon an se kiyès ki anpeche Ayiti avanse? Eske lè w mache brele ponp gaz yo se sa k solisyon an? Men se kiyès ki dwe antre gaz nan peyi a? Se kiyès ki bloke gaz la? Se la grand kesyon poze. Imajine w, n ap manifeste nan yon peyi se vre, men se kiyès ki met lavi chè a? Nou konn kot Ariel Henry rete. Poukisa de twa milyon moun pa ale lakay li? Nou konn kote nou konn kote li nan palè a. Nou konnen kote li a. Nan primati nou konnen kont lapolis desann. Jounen jodi a, lè nou manifeste, bloke Kap Ayisyen, Wanament, Fò Libète, Okap, Tigwav, Gonayiv, Jeremi, Jakmèl, n ap mache bloke tout kote sa yo. N ap vide moun atè. N ap touye moun ak kout wòch. Men, imajine vou byen, moun sa yo ap touye la, yo pa sipoze sa pa fè peyi, yo pa gen lajan peyi nan men yo, etandiske, yon pakèt nèg ap prete dè milyon de dola, èske sa reponn de respektan ke li ye? Jounen jodi a, imajine w, Yon vye chofè motosiklèt k ap defann lavi l gade son lòt Ayisyen parèy li fè kase pil akout wòch. Imaj yo sansib medam e mesye. Imaj yo difisil. Imaj yo lèd. Sistèm YouTube la pa mande pou mete bagay san konsa. Se yon derespektan ke l ye. Nèg la fin fè tout vi l senatè de la Repiblik Dayiti. Li mete zam nan tout geto yo pou pran eleksyon pou li. Kounye a la jounen jodi a, l ap manifeste kont lensekirite. Jounen jodi a, si m te Ayiti, m pa kwè yon nèg te ka oze frekan depase pou di m konsa, on al fè politik aktiv, on al fè manifestasyon. M t ap di w pandan tout karyè lavi w kisa w te fè pou Ayiti. Nou p ap dakò. Ayisyen tèlman fanatik, imajine w. Gen pase 200 moun ki mouri la wi nan manifestasyon nan moman sa yo nan ap pale la. Yap mete dife sou jounalis. Ann serye. Si blan pa anvayi peyi a, sa yap tann ankò? Sendomeng ap liyen Ayiti depi kèk tan la pou pote boure sou li. Sa yap tann? Kiyès yo krèt yo pa fè sa? Bondye nan syèl? Sendomeng ap liye Ayiti depi kèlke tan la pou pote boure sou li, pou pran l, menm jan nou te fè pandan 24 an, 22 zan nou te okipe l, yo menm tou pou yo pote boure pou yo okipe nou tou. Epi lè sa a, tout senatè ba anba lòd yo, majistra ki t ap vòlè lajan leta peyi, pran kòb yo, pou yo anba lòd yo. Èske nou pa wont? Eh lè boujwazi pou n ta wè se nasyon etranjè k ap vin dirije nou. Kòm li pa fasil pou yo tou. Li p ap fasil. Men yo anvi pote boure wi. Ou pa wè Gen bagay k ap pase la nou pa konprann. Tout fwontyè dominiken ranfòse avèk lame wi. MV ap veye el li ap li ayiti la wi pou yo pote boure sou li lap konprann lè w wè e pa demen mèkredi kap 14 septanm 2022 la Luis Abinader pwale e li pwale a Washington li pwale pale pou ayiti li pwale pale li pwale pote dosye fado ayiti ale pou fè konnen kominote entènasyonal la lage dosye ayiti sou do l sa li pwale derespektan la movèz gouvènans dan nòtre peyi. Quel derespektan, quel desepsyon! Jounen jodi a medam sou mesye, e map mande ke jou lòt nasyon pote boure sou nou, yap okipe nou? Paske nou paka antann nou. Depi 1804 nap batay. Yon Ayiti touris yo konn debake, nèg yo kraze peyi a, nèg yo brile peyi a. Pami tou patou sou latè, atravè chèn televizyon, sou YouTube, se sèl Ayiti pou wè senatè ap mache Majistra, depite ap mache mete dife nan tout peyi Dayiti. Ann serye. M konnen w ap di m konsa men fò manifeste. Ann poze kesyon, pou kisa ap manifeste? Pou lavi chè. Kiyès ki mete, e pa yo menm? Y ap manifeste pou lensekirite. Kiyès ki mete zam nan men gang yo, e pa yo menm? Eske Izo vwayaje? Ayiti pa fè bal, li pa vann bal. Izo pa vwayaje. Hein? Kote yo jwenn zam? Jene pa vwayaje. Gouvènman an ap pote zam ba li. Ann serye. Lò pran bandi Latibonit yo pa vwayaje. Kote yo jwenn zam. Kote yo ye la a. N ap jwe ak karaktè peyi a. Men, jou n a deside pran desten peyi sa a an men, gen bagay n ap konprann wi. Ann pran bandi Savyen yo, yo pa vwayaje. Men, men gwosè zam nan men yo. Katouch, kiyès ki pote ba yo? Di men bon otorite ki gen aksè, ki gen franchiz dwanyè ki pote l ba li, e bon gwo chèf ki gen machin ofisyèl pote zam sa yo ba li kote yo ye a, n ap betize ak karaktè peyi a. Sa fè m mal lè m ap gade, jounalis ap tonbe, y ap met dife sou yo, pèp ayisyen ap pran bal, granmoun tankou timoun ap pèdi lavi yo. Quel derespectant demen mercredi ou wè Luis Abinader pral pale pou Ayiti epi lèl fini li pral pase li pral fè 4 èd tan nan reyinyon ap dyaloge sa vle di Ayiti pa gen moun olye nou met tèt nou ansanm pou nou travay se voye chache etranje vin asasine prezidan lakay nou olye ke pou nou met tèt nou ansanm pou nou travay pou gon peyi lè lòt zanmi ap pote kolaborasyon ban nou nou di non m pa bezwen Kounye a men Ayiti. Men, m'ap di yon grenn bagay, je ma de sa lè lidè d'Ayiti. E, ou konnen dènye jou n'ap jije, mesye, medam zye mesye k'ap dirije peyi d'Ayiti. Nou fè twòp krim nan peyi a. Kounye a la, pou Sendomeng pral pale pou nou, e, apre l'ap tounen ankò, apre 4 jou ankò li gen pou li retounen ankò, nan loni, pa li pale pou Ayisyen toujou. Rete la n'a gad. On jou konsa, Nadim te di nou sa. Yon jou konsa, n'ap rete, n'ap wè bato militè debake. Dayè nou pa gen moun k'ap siveye dwan nou yo. Bato militè ap debake, avyon ap antre, y'ap pran peyi a nan men nou, y'ap di nou pa kapab. Pèp sa pase twòp mizè. Lè y'ap gade, kawoutchou ap brile. Aktyèlman la, Ayiti bloke la wi. Dife nan ponp gazolin, dife nan kafou, barikad, y ap touye moun, y ap touye fanm, y ap touye timoun, y ap touye granmoun. O! Letènèl! Mezanmi, sa nou fè n ap peye nan peyi Dayiti? Konsa bagay la ye? Antouka, imajine w pou w wè ki kote nou prale. E, ann wè, sa fè mal anpil. Yon chofè kamyon k ap soti. Lè l rive Kwadèboukè, nèg 400 mawozo kenbe l yo mete dife sou li. Tou vivan. Bagay la tris. Bagay la lèd anpil wi. Yon chofè k ap soti, medamzemesye, l ap soti an Repiblik Dominikèn avèk kamyon machandiz pou vin sove lavi pèp la. E lè nèg yo rive Kwadèboukè, bandi 400 mawozo kenbe l. Yo mete dife sou li tou vivan. Imaj yo sansib m paka met video sa yo non m gen yo sou telefòn mwen yo voye ban mwen imaj yo sansib m paka met yo yo brile misye misye kouri anba dife a boksèl sove chemiz sou li brile yo retire sa pantalon sou li yo brile sa soti sa kangan ak dife. Misye kouri ak boksè sou li e sovè ba bandi fè l kite kamyon an. Mon peyi. Men ann poze kesyon, jounen jodi a, pèp ayisyen, lajenès ayisyèn, sa ki vle dakò, sa k pa vle zafè gade w, eskize si m pale konsa. Jodi a tout lidè k ap fè w pran lari, e pou w mande l sa l te fè pou Ayiti wi. Men ann serye, nèg kwadèboukè sa yo ki gen pakèt zam, Ayiti gen anviwon 500 mil zam ilegal ladan. Men kiyès ki antre zam sa yo, èske se jenès la? Non monchè, ou pa poze kesyon. Sèlman, ou al mache di betiz pito, joure jounalis anba kòmantè, alò m ap pale w de 1 pou 100 moun ki pa serye. Lè yo moute y ap pito joure jounalis, manke dega. Men nou pa poze kesyon pou n di konsa. Tout zam sa yo ki kote yo pase kiyès ki antre yo? E pa menm dirijan yo? Kounye a yo do an nou pran lari pou ensekirite. Nou ale vre. Bagay la tris anpil wi. E pandan nou ale a, alò nou gen dwa de manifeste. Men se konn ann poze pwoblèm nan se konn kiyès ou pral manifeste kont li? Ariel Henry e pa vre? Ebyen, se Ariel Henry nou bezwen. Poukisa nap touye moun nan lari a? Ariel Henry nou bezwen pa vre? Nou konn kotel rete. Lidè ki di konsa nou pral manifeste kont Laruche a, li konn kot Ariel Henry rete. Medam, medam je mèsi, kesyon an senp kòm bonjou. Jounen jodi a, e pa lè pou nap mache fè dezòd nan peyi Dayiti, fin kraze peyi a, kraze bank bagay. Moun nou bezwen an nou konn kotel rete. Nou konnen. I pa, i pa, i pa nan sere, i nan lari. Tout jounen lap moute desann machin. Nou konn kiyès nou bezwen pa vre? Poukisa nap touye malere yo? Kesyon pou nou. Poukisa nap tire mesye yo nan lari a? Pouki nap met dife sou jounalis yo? Yo k pwoblèm peyi a? Pouki nap mete dife sou chofè machin yo? Eske se yo k pwoblèm lan? Eske se yo menm ki ap vann gaz chè? Epa yo menm. Men se konnen son abi son krim lè nap fè sa. Imaj peyi deyò yo lè yap gade nou sak fè wè konnen yap trete dè lidè ayisyen vagabon. Ann serye. Si te gen bòn gouvènans sa te ka fèt. Lontan yo te respekte ayiti. Ayiti nou konnen nou te bat la fòs mete yo deyò. Men kounye a la yo yo bit sa karaktè nou jounen jodia pou wè vye sendomeng ap imilye lidè ayisyen on kote nou fè nou fè on bann tan ap okipe nan ap batay pou yo pou nou mete espanyòl yo deyò sou tèritwa yo a lè fini nou okipe yo ankò pandan plizyè ane pandan on ventèn ane jounen jodi a yo menm wè y ap imilye lidè ayisyen yo fin imilye ayisyen sendomeng kounye a la e pa sèl ayisyen yo antre nan lidè peyi a anben kounye a la di m sa k rete pou yo pote boure nan peyi a. Nèg yo pran lajan. Nèg yo prete lajan. Tout lajan ki gen nan kès leta yo prete tout nèt pou 40, 50 an. Y ap mouri. Yo pap janm fin peye lajan sa yo. Epi lè fini, Ayiti rete nan sa l ye a. Jounen jodi a, mwen sa k plis deranje m se lòske m wè se pèp la k ap viktim. Ke moun yo bezwen yo pa konn kote yo ye. Gen lidè k ap manifeste la. Gen nèg ki fin pase prezidan. A yon jou l ap touche wi. Chak mwa wi. Gen nèg ki te senatè, li pa senatè ankò, lap touche la nan kès leta wi. Chak mwa gon kòb an kachèt yap pote ba li. Gen bagay nap konprann nan peyi sa. Kilè Ayiti ap chanje? Kilè nap gon nouvèl Ayiti? Nou mèt rete tann lè nou pa kwè. Konsèy sekirite nasyonzini ap pase lòd. Pote bri Haiti. Blan debake. E sak pa vle chaplèt baton nan dèyè yo pou yo met lapè nan peyi sa paske Haiti paka rete konsa. Gran nèg yo yo menm yo gen machin, madanm yo a letranje, pitit yo lekòl a letranje nan gwo inivèsite. Men pèp la menm lekòl paka ouvri. An septanm lontan elèv lekòl te konn al lekòl kounye a la tout chita lakay. Y ap pran bal, gaz akrimojèn, men li, mwen Ayiti. Sendomeng pa bliye nou lontan pou l pote boure sou nou, e nou konn sa, yo anvi okipe nou. Mwen menm, m pa di vin okipe nou non, e pa sa m di mwen menm, men y ap bliye nou lontan, y ap bliye, li ap bliye Ayiti. Yo ranfòse tout sekirite sou tout fwontyè yo nèt. A la derespektan, bandi Ti Makak ka mete 3 Udmo kouche, jodi a la nan manifestasyon. Mete w. Bandi ti makak nan laboul 12 ka mete 3 idmo kouche sou do 3 jèn gason chaje avni. Yo gen madanm yo gen pitit yo plen fanmiy pou yo kipe. Men bandi ap sal imaj de la pnh. Bandi ap tire idmo mete atè. Wi. Trant an de fòmasyon, ven tan de preparasyon, nan yon minit bandi imilye avni jèn sa yo. Èske ou ka konprann? E sa k terib, m kondane mesye sa yo lafwa dènyè, te gen yon operasyon 24 sou 24! O! Ti Magali papa t ap frape fò! Nèg yo lanse yon manifestasyon la, yo kraze mouvman an. Yo kraze mouvman. Nèg yo pa gen menm materyèl pou travay. Polis yo pa gen materyèl. Yon seri ti machin 4 wou yo chita deyò. Yo pa menm gen jile parabal. Yo pa gen kask nan tèt yo. Pay goma bandi. Bandi vide yo atè. Imaj yo sansib. M pa ka montre nou videyo a. M genyen l m pa ka montre nou l. Yo tchake polis yo ak kout bal, tchake tèt yo san, kraze janb yo, kraze do, kase pye yo nan laboul 12 Idmo, Pla Idmo. Bandi ti makak vide atè. Jounen jodi a n ap fè peyi. Nou di n ap fè peyi, e pa vre. Sa tris anpil. Malè kite nou wi. E yo sou moun sa lenfo 9. Sa tris anpil. Ayiti bloke la a. Map mande eske blan pa byn pran peyi a nan men nou? Paske nou pa kapab nou dwe konsyan nou pa kapab e pou nou konsyan nou pa kapab e sak difisil la yo pa kapab e yo pap bay jenès la pase men pwoblèm nan ou ta vle vin travay yo pito fè kominis epi yo asasine w pito mare kite nou pataje video sa si sa fè w plezi babay.